Yon lòt fwa ankò zanmi nou yo nou di nou byenvini sou chanèl Manno Jean e ke ti koze sou edikasyon e montre nou ke w renmen videyo yo wap pataje wap abone pou ka okouran de tout videyo nou yo pou nou menm tou nou kapab avanse pwochèn fwa e nan jou kap vini yo nap pèmèt ke nou fè plis efò pou nou kapab satisfè w pou kapab gen bokou plis de konesans e osi wè pandan ke nap pale de pedagoji e se trè enteresan sa ap pèmèt ke gen video ke nou fè na pral pèmèt ke nou ale pi pwentu pou pèmèt ke gen de bagay ou detay ke ou mye metrize paske se pa kesyon wè pedagoji a men mentenan pale de li e fè l la se yon lòt bagay n ap ba w teyori yo konsa tou poze m kesyon pou pratik yo mentenan nan dènye video ke nou te pale de kouran pedagojik n ap kontinye avèk kouran pedagojik Nou te pale de kouran biyavyoris, nou te wè ke kouran biyavyoris la, pwofesè a li se sou estrad li ye, se ekspè, elèv la te pasif, e ke nou te wè se yon relasyon vètikal pwofesè ap devèse sou elèv la, e nou wè pa t gen entèraksyon, nou wè avantaj li tan rekò, travay dan zon tan trè trè trè apresye, nou wè metòd de travay très apprécié parce que le professeur voit le son programme dans son temps. E enkonvenyan n te kapab wè elèv yo te trè pasif, yo pa t poze entèwogasyon, sa te pèmèt ke te gon mank de motivasyon. Nou wè nan kwen konstriktivis la, se kote ke elèv la, li menm l ap travay, li gen posiblite pou poze kesyon, pwofesè a desann estrad li, gon relasyon mentenan. fas a fas, kot a kot pedagojik, dan dan yon sans endividyèl, kote pou e pwofesè a li pèmèt elèv la travay e li menm li apwoche elèv la pou l pèmèt ke elèv la sa l pa konprann li montre li l afin ke l kapab pwogrese. Kote nou te wè elèv la l te konstriktè de aprantisaj li, li te aktif, li te motive e nou te wè kòm enkonvenyan sa te poze pwoblèm de tan, li te poze. pwoblèm de parès tou, si elèv la parese, sa bay pwofesè anpil pwoblèm, si elèv yo tirbilan, sa bay pwofesè anpil pwoblèm, pou l teni kont de chak elèv, ò gen elèv ki avanse ke lòt, sa a te poze bokou de pwoblèm pou elèv, pou anseyan. Sa a pèmèt tou gen anseyan anseyan ki non sèlman pandan y ap fè le konstriktivis, pèmèt ke elèv la aktè, yo te neglije dè elèv. Sa a se te anpil pwoblèm. E n ap gen pou nou wè sa ou an detay Men nou vle konsantre nou sou kouran pedagojik yo pou ka mye apreande yo paske nou konnen gen etidyan ki pral nan egzamen, yo ta mye konpranne kouran pedagojik yo paske yo konn ba yo nan egzamen. E se pou konesans pou de pwofesè tou ki deja kite sistèm nan pou yo kapab mye enfòme de kouran yo pou yo pa ekate de sistèm nan. Jodi a, nou vle pale de sosyo-konstriktivis. Nou wè kouran sosyo-konstriktivis la, li poze sitou apati de peryòd 95 jiska no jou, kote ke nou wè pwoblèm travay endividyèl la nan antrepriz yo te vin poze pwoblèm. Kòman? Chak fwa moun yo ap travay endividyèl, te manke relasyon ant chak aktè yo. Se te aktè a avèk patwon an, men aktè a te gen kapasite pou l kapab aji sou pwoblèm pa l. Men l pa t teni kont de pwoblèm lòt pa moun. Sa te vin poze fristrasyon. Nou wè menm nan antrepriz yo, sa k te poze. Paske tout kouran pedagojik yo, yo pran nesans apati de manajment, sètadi travay nan antrepriz, travay de jesyon, travay nan endistri yo. Se la yo pran nesans dabò avan ke yo entegre yo anndan le sistèm edikatif. E sa k fè ke m palo de yo avan ke m antre anndan lekòl la. Se ke nan peryòd sa a, nou wè Pwofesyonèl yo te gen pwoblèm lè yo vin travay, yo pa gen relasyon avèk lòt moun, yo ka gen pwoblèm avèk mari yo, yo gen pwoblèm avèk pitit yo, yo pa jwenn pyès moun pou yo kapab dechaje yo. Sa te vin poze fristrasyon. Te vin gen yon seri pwoblèm tou sa ki te bay moun yo malad, yo te moun yo rann yo malad bokou pli fasil, yo te gen surmenaj. Pou ki sa? Paske lè yo rantre lakay yo avèk pwoblèm yo, yo retounen avèk pwoblèm yo, yo ta anvi pataje men yo pa ba yo ase de tan. Sa a pral pèmèt ke yo pral poze yon entèwogasyon sou chan de travay yo nan le manajment. Yo pral al wè ke li enpòtan pou yo travay ansanm. Lè y ap travay ansanm, yonn kapab ede lòt, kapab gen yon pwoblèm ke m kapab rezoud, gen yon m pa ka rezoud. Sa m ka rezoud la, m ede konfrè m nan, konfrè m nan kapab ede m nan pa m nan. Paske yo vin konprann ke pa gen. Pèsòn ki gen konesans egzak. Pa gen pèsòn ki detantè di savwa, sè ke le savwa è pataje. Se konsa yo pral pèmèt ke nan relasyon yo, yo pral devlope sosyoloji di travay, kote ke yo pral pèmèt ke chak moun kapab antre nan relasyon, entèraksyon avèk lòt moun. Sa pral pèmèt ke moun nan li gen yon ti pwoblèm, avan menm li antre nan travay la, li gen di entèl kòman ou te pase nwit lan? A, monchè yèswa m te mal dòmi, m fè move rèv. Ah monchè pitit nan yo pa gen pwoblèm avan w dòmi se pou w priye pa egzanp yon bagay konsa oubyen ah men sa m ta swete si w gen pwoblèm avèk mari w dabò m ta swete lè w rive ba l yon ti kout fil avan menm ou antre sa pèmèt moun nan soulaje li konprann ke l gen yon enpòtans li konprann ke gen lòt moun enterese avè l yo pral di enben tou konpòtman sa yo e pa landan antrepriz la pou moun yo vin kòmanse devlope yo dabò ann kòmanse pa devlope yo anndan lekòl yo si yo kòmanse devlope anndan lekòl yo timoun yo konprann kòman pou yo travay ansanm. depi lè yo piti, lè yo vin nan antrepriz la, non sèlman nou pa bezwen fè fòmasyon pou yo konsa, men y ap jis bezwen kèk ti bat, kèk ti ide, paske y ap deja konn travay an ekip. Enben se konsa pedagoji sosyokonstriktiv la pral pran nesans. Nan pedagoji sosyokonstriktivis la, ki sa l ye anndan lekòl la? Nou wè pwofesè a ki desann estrad li, mentenan li desann anndan klas la. Konnya li pèmèt ke timoun yo te kapab travay an gwoup. Pwofesè a, li bay objektif la, li poze de kesyon e elèv yo yo menm y al chita antre yo menm e yonn ap pataje ak lòt, chak moun ap pote konesans pa yo, savwa pa yo pou yo kapab pèmèt ke yo rezoud pwoblèm nan. Sa a pral pèmèt ke pral gen yon lòt pataj anndan klas la. Moun ki te soti lakay yo, ki te friste, ki te kanpe nan yon kwen, Ebyen sa pral fasilite la sosyalizasyon anndan klas la. Ebyen elèv yo pral gen posiblite pou yo travay an komen. Se nan sans sa, nou pral al wè pwofesè a, li vin yon gid, li vin yon fòmatè, pwofesè a se yon kesyonè, paske l ap kesyone pou l pèmèt elèv yo travay. Men ki wòl elèv yo menm nan travay sa? Elèv yo yo menm, yo pral al devlope otonomi yo, lotonomi endividyèl dabò. Poukwa lotonomi endividyèl? Paske elèv la, fò l gen yon bagay ke l ka pote. Paske y a le konstriktivis de chaken ki donn le sosyokonstriktivis. Fòk elèv sa ka pote yon bagay, lòt la pote yon bagay pou pèmèt ke travay an komen an li fasil. Ebyen, timoun yo pral vin otonòm e yo pral gen lespri dekip. Konnya, yo poze kesyon an, m di men sa m konnen, ou di men sa w konnen, nou pataje yo avan menm nou reponn, nou rezoud pwoblèm oubyen avan ke nou reponn a kesyon an. Nou wè ke pral al gen yon chalè nan klas la. Chak elèv pral al konprann ke yo enpòtan anndan klas la. Chak elèv pral al wè ke kisa yo kapab fè anndan klas la. Ebyen, nou pral al wè lè yon timoun kole l gen yon pwoblèm, olye l fè apèl a pwofesè a, mèt la li pral fè yon apèl a yon lòt elèv. Poukisa? Paske pwofesè pa detantè savwa sèl. Men le savoir est partagé, yon elèv ka ba ban bokou plis eksplikasyon avan menm mwen wè pwofesè a. Tandiske nan konstriktivis la, elèv la t ap gen rapò avèk pwofesè a, l pa t ap gen rapò ak pyès lòt elèv, paske li t ap konsidere ke lòt elèv la li swa l pa kamarad li. Men anndan sosyo-konstriktivis la, chak moun se kamarad lòt la, gen yon zanmitay ki devlope. Olye ke nou wè pwofesè a dabò, nou wè yon lòt elèv, avan menm nou rive sou pwofesè a. Mentenan, si gen pwoblèm toujou, pwofesè a ka toujou entèveni, paske le professeur est dans la salle de classe maintenant. Se sa k fè vin gen yon relasyon orizontal toujou, men se orizontal kolektiv, dans le sens ke pwofesè a li la, li pa la pou on elèv, men li la pou le gwoup, pou la klas. Nou wè ke vin gen yon relasyon orizontal. e se le kotakot pedagojik dan le sans kolektif. M swete nou mye konprann sa m di a wi. Ok, men mentenan, ki sa k pral gen kòm avantaj? Avantaj, elèv yo pral al konprann enpòtans yon lòt nan klas la. Elèv yo pral al pèmèt ke yo wè ki sa ke yo kapab bay. Elèv yo pral al konprann ke yo menm tou yo gen posibilite pou yo kapab pote konesans pa yo e sa pral pèmèt ke yo devlope otonomi yo, sa pral pèmèt ke yo devlope espri dekip yo, sa pral pèmèt ke yo devlope le respè mityèl. Men ki enkonvenyan? Enkonvenyan an se ke pwoblèm li poze anndan klas la, lè pwofesè ap travay, si elèv yo yonn pa respekte lòt, l ap difisil pou yo fè le travay de gwoup. Lòt pwoblèm, se ke fòk elèv la gen aprann travay an gwoup. Men si elèv la depi lakay li li endividyalis, elèv li rayisab, mèt yo nan ou di pou l travay yon lòt, li santi sa vin poze pwoblèm. Lòt pwoblèm ki poze nan aprantisaj sa, elèv ki pi byen konprann yo, yo konn fè travay la nan plas lòt elèv yo. Sa pral poze yon pwoblèm. Lòt pwoblèm, gen elèv ki petèt ke yo timid yo pa ka pale, Ebyen pral al gon problème dan pati genyen ki lè lòt la di yon koze ki pa bon se griyen li griyen danl sou li piske li ri li sa vin rann ke lòt la li menm li fristre li pa kapab pataje sètadi avan menm yo abòde yon sosyo yon pedagoji sosyo konstriktivis anndan yon sal de klas pwofesè a dwe dè le debi de lekòl Mentenan, li dwe kòmanse pa pèmèt ke elèv yo sosyalize yo. Li dwe kòmanse pa devlope sa k rele le respè mityèl. Li dwe kòmanse pa pèmèt ke elèv yo yo aprann la solidarite. Li dwe aprann elèv yo sa k rele lanpati pou you yonn kapab konprann lòt la, pou l kapab mete nan lòt la, al pas lòt la lè l gen yon pwoblèm, e ke chak moun kapab ede yon lòt, fò l fè elèv yo konprann sa. Lòske l pèmèt elèv yo konprann sa, sa pral pèmèt ke lè gen yon travay, menm si lòt la pa twò fò, men y ap bezwen ide pa l la kanbyen menm, oubyen fò l di yon bagay. Men, lè sa pa fèt, nou wè ke nou konn bay travay de gwoup, ki sa k pase? Travay la se yon sèl, gen senk moun nan gwoup la, de moun ki fè l, pafwa se yon sèl moun, pafwa lòt la di, Lè w la gran timoun yo, lè w ap fè kou nan ekòl nòmal oubyen lè w a linivèsite, etidyan pa travay, li di mete non l. Mwen sa se yon pwoblèm. Poukisa yo pa konprann sa ki rele le sosyokonstriktivis? Paske lè w fè sa, ou vin yon souzòm, ou vin yon moun ki depandan. Ò, se la depandans di biyavyoris yo te vle evite ki pèmèt yo vle ke moun yo devlope lotonomi.

Se trè enpòtan pou nou abòde tèm sa yo, pou n konprann ke pwofesè a li trè enpòtan pou n devlope sa k rele le socio-konstriktivis, le travay de gwoup dan lè sal de klas. Sa pèmèt ke timoun yo depi nan klas la, yo konprann respè lòt moun, yo konprann kòman pou yo ede yon lòt, yo konprann pou yo pran ka yon lòt, pou ke se pa menm sa n ap gade jounen jodi a, lè yon moun tonbe nan lari, se foto lòt la l pran, li pa konprann lanpati, li pa konprann ke sa l fè a, ki sa gen kòm de gravite. Paske nou wè lekòl leta yo, lekòl, anpil lekòl, yo pa mete aksan sou travay de gwoup, se travay endividyalize, le bourrage de crâne, sa pèmèt ke nou wè se sa ke n gen nan pwoblèm peyi a. Nou vle ke lekòl yo konprann sa, yo pa devlope yon pedagoji biyavyoris, kote ke se bourrage de crâne, yo pa devlope yon konstriktivis, se endividyalis, kote elèv la se tèt pa l li wè, se reyisit pa l li wè, se sove tèt li l wè. Men li enpòtan pou yo devlope yon pedagoji sosyokonstriktivis pou pèmèt ke elèv yo kòmanse travay ansanm, elèv yo kòmanse ka fè sòti pedagojik, elèv yo kòmanse ka reyalize dè konferans, dè deba osen de lasaldeklas, pwofesè a li la, li ka pote kèlke agiman, men elèv yo yo kapab kòmanse devlope kapasite yo. Se trè enpòtan sitou an Ayiti, nou konnen pwoblèm edikasyon an, ki sa l poze, e n ap gen pou n fè lòt videyo pou n pale kòman la pedagoji gen yon enpak sosyetal e kòman la sosyete enfli osi sou la pedagoji skolè. Se te zanmi w Manno Jean, one love, pataje, abone.